Hey Connie mwen swey nou byen jodia mwen trè kontan retrouve nou nan yon nouvo video nan video jodia nou pral wè ansanm kèk zèb, fèy epi epis ki ka fè cheve nou pouse pataje nan chèn sa anpil bèl video ki gen rapò avèk pou cheve kòman pou ba cheve volim mwen pa janm bouke repete l mwen te koupe cheve m il ya 1 an de sla nou ka wè kijan cheve m gentan pouse gras a gam pwodwi Lovafo yo. E pi, plizyè lòt resèt ke mwen fè, dayè ke mwen toujou pataje la ansanm avèk nou. Donk, si poko janm abòne nan chèn sa, pa bliye klike nan ti bouton wouj anba ki ekri s'abonner pou ka fè pati de grand fanmiy Love Afro. So, jodi a mwen pote pou nou, janm te di nou an, kèk zèb ki pou fè cheve nou pouse. Anpil fwa, nou di nou pa sèvi a bagay natirèl, paske nou sèvi a bagay ki sèlman pase nan gwo laboratwa. Men gon bagay nou pa konnen, tout bagay yo itilize nan laboratwa yo, yo retire yo nan bagay natirèl, yo jis transfòme l an chimik. Donk, baz esans tout bagay kòmanse depi dan lanati. Tout bagay yo gon orijin natirèl avan ke yo vin sa yo ye ke n ap mete nan cheve nou apre a. Ok? Donk, se pou sa ke bagay natirèl yo trè enpòtan e pa pè itilize bagay natirèl. Byen ke yo gen de zefè segondè yo kapab gen tou, sou pa byen doze, sou pa itilize sa w dwe itilize yo, sou fè erè ladan l, ou kapab jwenn de ti pwoblèm. Men, yon fwa ke ou pa fè alèji, ou swiv tout mach a swiv ki gen pou swiv yo, Mwen garanti w, w ap jwenn de trè trè bon rezilta ansanm avèk bagay natirèl. San pa rete plis, n ap kòmanse ansanm avèk videyo an. Premye fèy m ap pale w de li ki ede cheve pouse anpil se kamomiy. M pa konn si w konn tande pale de li, kamomiy se yon flè jòn ki vrèman trè trè efikas pou cheve nou. Si w itilize l an eau de rinçage li beaucoup mieux paske li adousi po tèt ou, li rann cheve a dou, li rann li soup, li ede cheve an pouse san ke li pa trò agresif ansanm avèk li. Ou kapab itilize l nan dlo rinçage, ou kapab itilize l an tonik pou kapab tonifye cheve w. Li vrèman vrèman bon pou kapab fè cheve nou konplètman pouse, pou l kapab bay yon bèl briyans, li ba l yon bèl ekla. Donk eseye itilize kamomi nan tèt nou. pou nou wè kijan li fonksyone pou nou. Sa k pi enpòtan avèk kamomil la, se yon flè tou ki ede retire kap nan tèt ou. Donk si cheve w gen kap, po tèt ou gen kap, itilize kamomi, li ap ede w nan pwosesis eliminasyon de kap sa a. Dezyèm fèy mwen pral pale w de li ki ede cheve pouse se romaren. Ou kapab itilize l an luil, konsa tou w kapab itilize l an tonik pou w kapab idrate cheve w, sa vle di bouyi l, pa bouyi l yon fason pou tout. pwopriyete ale non bouyi pasel nan ti dlo cho ou byen itilize jis resèt an lwil lan dayè m te montre nou koman pou nou fè pwòp lwil womaren nou nou ka jwenn resèt lan sou chèn nan map mete link lan anba tou nou kapab al gade l li fasil a fèt depi w gen fèy lan ou kapab reyalize lwil womaren pa w lan li aktive pou cheve anpil li bon pou timoun li bon pou granmoun li bon pou tout kategori moun lè w itilize womaren an tonik li elimine kap nan po tèt ou. Sa yo se te fèy, map pale w de kèk epis ki pral ede cheve w pouse, se pwav, mwen toujou bay konsèy pou li, sitou pou moun ki gen devan tèt yo ki rache an, pwav lan ekselant pou kapab aktive pou cheve an. Ou gen jenjanm ki aktive anpil sikilasyon sangin nan, donk ki aktive pou cheve an, lay aktive anpil pou cheve an, epi ou genyen tou jiròf ki aktive pou cheve an. Anpil anpil kanèl aktive pou cheve anpil anpil epi sa yo yon ti jan seche cheve donk lè wap fèl asire w ke w gen yon bon krèm idratant ke w kapab itilize mwen bay anpil resèt de epi sa yo ke w kapab itilize gade sou chèn mwen an nap wè diferant lòt videyo ki pale de epi sa yo nou gen fèy bazilik. ki ede cheve pouse anpil epi nou gen curcuma ki se yonn nan epis ki aktive pou cheve a anpil anpil anpil fè trè atansyon lè nap itilize yo gade resèt yo byen pou nou kapab mikse yo trè byen sou chèn fransè m nan mwen gen anpil anpil resèt kem pataje tankou isit lan tou sou chèn kreyòl lan si nou poko swiv mwen sou instagram nan instagram mwen mwen bay ti resèt ekri map met instagram mwen la epi map metel nan deskripsyon nou kapab a swiv mwen. Nan Instagram mwen pataje anpil bagay sou Facebook mwen tou swiv mwen la yo nap jwenn anpil resèt ansanm avèk tout sa ke mwen site la yo ki pral vini aprè an plis de sa ke mwen te fè deja so m espere vrèman n te enjoy video sa m espere n te renmenl e ke l ap itil pou nou n ap pran kò nan yon lòt video bye hasta luego.